Kèson m di si Real gen Mbappé li gen Haaland pap gen pou Real men nou wè kanmenm Real konn achte jwè achte Kaka li achte Christian Ronaldo e gen anpil lòt jwè ankò epi ou wè tankou pa egzanp ou pat menm konnen Iniesta ou pat janm konnen Xavi e Messi annik parèt epi ou wè san Barcelone pa fè yon gwo acha li kraze La Liga pou 10 an ki sot pase an. Eske w panse sa ka rive toujou? Eske w panse menm si Real ap achte jwè, ti jwè Barcelone yo k ap monte an, ou panse Barcelone ka gen, ka jwenn yon Iniesta, yon Xavi, yon Messi ladan yo?
Pa bliye Iniesta avèk Xavi, men ke w ap di mond la pa t konnen, men yo pa t ko konn Messi. Messi vini men mwen te gen konn Iniesta avèk Xavi. Ekip Barcelone pat vrèman bezwen yon gwo chanjman ladan, li te bezwen yon atakan avèk Messi ki te vini avèk kòm yo te vin achte mwen think Villa oubyen yonn nan nèg sa yo te vin achte yon atakan pita nèg yo. E se sèlman Barcelone, kounya la Barcelone la, Barcelone bezwen yon chanjman patou nan ekip la. Se sa ki m pap di kou se yon sèl Haaland ka vin chanje Barcelone, lap pran vrèman tan pou mete jwè ansanm pou vin jwenn jwè ou bezwen men men panse avèk Haaland ke avèk tout ti jwè ou ou ka fè yon bagay men mpa kwè si m pran Mbappé sèlman mpa kwè ekip Real Madrid la bon avèk Vinicius epi Benzema kòm atakan epi Mbappé avèk Vinicius ta jwe yon lèl. Asa m pa kwè m pa kwè m pa kwè Barcelone pa ka fè Real anyen men pa bliye wap di aprè 10 ans sa Barcelone fè Real se re e len fè lòt ou bat mwen m bat ou e konsa l ye. Fòk ki tou pase. M ta pot tann sa wi. M tap tann ou rèd monchè. Non non e la e la verite paske lè w di konsa Barcelone se tankou ou bat mwen pandan 10 ans san m pa bat ou men len bat lòt.
Ok, ok. Nou pa patre nan agiman sa yo jodi an. An pase nan Manchester City, kote Manchester City ap fè lapli e le bo tan. An pale de Pep avan. Mesye, eske nou wè Ok bon bon rekomanse. Paske Pep, eske nou wè Pep tankou yon yon antrenè de tou lè tan? Ou byen nan jenerasyon pa la e menm ki pi bon? Paske si wap gade sa lap fè a Manchester City, jodi an fè 10 match yo genyen len dèyè lòt e li fè sa pou 4 sezon. Nan 4 sezon li dèyè nou ki genyen 10 match. Li e se sèl antrenè ki fè sa. E pa fè sa sèlman an Angletè, li fè li bat anpil an Almay, li fin avèk tout ekip yo. Nou konn sa l fè an Espay. Eske Delson, eske nou ka konsidere misye kòm yon antrenè de tou lè tan? Hmm.
I mean, si vreman nap gade, nap gade um, kalite de antrenè nou wè nan dènye ane ki sot pase yo, nou vreman, nou vreman, pa gen, pa gen anpil ou ka, ou vreman ka konpare avèk Pep Guardiola nan, nan, nan tit li, chan- li, li gen yo, avèk um, jan li fè, li, li, li konn pozisyone ekip li. Li toujou fè bèl acha, ekip li pa janman bès, nan ki nenpòt ekip li ye a. Leandro pa chanpyon pandan yon ane, men ou pap janm wè Pep fini sizyèm oubyen yon bagay konsa nan karyè li. Ou wè sa m di w la? So alò pou mwen, l ap difisil pou m wè yon lòt antrenè tankou Pep. M pa m pa m pa m pap di wi li se meyè antrenè de tou lè tan, men pou mwen li se li se li se pi bon antrenè ke mwen wè k ap antrene foutbòl depi lèm kòmanse gad foutbòl. Edson, gen anpil moun ki toujou ap di misye li gwo, li toujou ap bay rezilta avèk ekip yo paske li gen gwo jwè. Men, menm lè misye achte yon jwè ki pa fin bon, li toujou transfòme jwè an. Ou panse misye gen yon yon fason li pale avèk jwè yo oubyen m pa konnen, oubyen nou pa fanatik misye, men èske ou panse misye li gen yon bagay espesyal li fè a jwè yo ki fè li toujou jwenn An li meyè de jwè yo? Li pa de fanatik li fè li de foutbòl paske misye lè w antrenè w ap jwe w ap seleksyone yon jwè m kwè w seleksyone yon jwè ki nan balans ou misye lè misye ap seleksyone yon jwè ou ka di jwè sa Pa pa bon pou antrenè sa menm li se wè se jwè sa epol li lye paske li jwe foutbòl Guardiola pou mwen menm e misye m pap m pap mete misye yon paske pou mwen menm nan tanm kòmanse m gad foutbòl m wè m wè gen antrenè ki tap fè menm bagay la nan tan sa misye ap fè a nan tan pa yo a lè wap gade le ka de Mourinho

ou pap regle anyen. Ou mèt ou mèt ap ou mèt ap fè bèl, jwe bèl foutbòl, jwe bèl foutbòl, de ou pap chanpyon, ou pap regle anyen. Nan men, Foutbòl la ede chanpyon l ye. bon, ou, ou menm ou antre ale chanpyon, mwen menm m gen, m gen antrenè m ka konpare avè l. Kiyès? Ou E pral men, pale de men, gade, Ferguson? men ke, men ke Mourinho pa chanpyon, jan mis, jan misye ap chanpyon an, Mourinho pi, pou mwen menm Mourinho pi gran antrenè pase Guardiola.
Gen yon, gen yon, gen yon diferans ant pou an ou te la avan ou gen, ou gen plis ton ap antrene ke pi fò ou ye. Ou wè sa? Non.
Si, si, si w di Mourinho akoz de awogans li vin fè l pèdi kalite de antrenè li a paske jwè yo kounye a, jwè yo vin gen plis otorite sou antrenè yo. Gen, gen de jan w pale a jwè yo kounye a. Mourinho toujou rete menm antrenè ansyen li te ye a. Men, pou w di fò,

Men mesi mesi e Tony play best Tony nan nan ma mele Tony but best player de mond lan. So mesi an pale an nan toujou nan toujou ete an Angletè. Non m sonje nan nan kòmansman sezon an nou te pale nou te di ke M te mande nou si nou wè Manchester City se yon ekip ki ka chanpyon Premier League lan, nou te di m non, nou pa wè li, nou plis wè Liverpool. So, Liverpool sot pèdi l lotre jou la, Manchester City gen 6 pwen anplis li e Chelsea fè match nul, Manchester City gen 5 pwen anplis yo e Manchester City pa sanble yon ekip k ap kanpe Ay jem wè monchè City prale an la se fini lap fini avèk ekip yo eske youn nan nou chanje ide non eske nou wè monchè City ka chanpyon oubyen nou ka wè yon lòt ekip ka ka retounen vin pran tèt klasman nan men monchè City? Nan Map toujou rete nan ekip mwen nap toujou rete nan Liverpool pou mwen menm m panse Liverpool pa bliye ane pase konsa li te ye tou monchè City te anba men li te rive chanpyon. Mwen pa konnen Liverpool ka ka vin chanje ka ka vin chanje bagay yo ka vin chanje bagay tout bagay nan nan yon segond paske pou li pa bliye Klopp se yon gwo antrenè li ye tou paske gen bagay li ka fè nan li ka fè paske n ap retann n ap retann nan fen sezon nou konnen sa ki pou nou wè sa k ap pase pou mwen menm toujou m toujou panse Liverpool ka toujou chanpyon. Gerson, m kwè Hens gen konfyans nan ekip li, men pa bliye pral gen yon koup dAfrik lan kap rive la, Liverpool ap pèdi ni Salah, ni. Ou li lesprim wi. An?
Ou li lesprim, e sa m ta pral, e sa m ta pral di la. E m pale, m pale, m pa pale non. An? Ya, pase m panse, li bonè toujou, li bonè pou nou di Manchester City ap chanpyon, men vrèman lè wap gade Li fè moun pral pèdi meyè jwè yo. 2 nan meyè jwè yo. Sa, Sané avèk um, Salah. Mwen panse Mané. sa ap vrèman, ya. Mané, e pa Sané, non m di Sané. Ya, Mané. Ya, m panse sa ap vrèman, sa ap vrèman frape yo fò. E m konnen Guardiola li menm, Guardiola gen anpil. Sa, sa, um, sa Manchester City genyen, Liverpool pa genyen. Manchester City gen plis tankou dep. So yo gen plis jwè, tankou nan ki nepot pozisyon, yo ka remplase, apa de atakan, ki nepot lòt kote, yo ka gen tan, yo gen tan jwenn yon plasman pou jwè a. E m pa panse, m pa panse Liverpool gen sa. Ok.
Hens, w ap ajoute yon bagay?
Bon, m panse Liverpool paka ranplase ni sa ni sa ni sa ni mane avèk avèk sa la but men an menm tan yo gen de jou yo gen de jwè ki ka fè la diferans lè w gade avèk avèk avèk yon fèmino ka ki ka vin ranpla ki ka jwe ni lè l sa la avèk avèk avèk lè l avèk avèk lè l mane a ou vin ou vin ou vin gen de ti jwè ki ka ki bon ki ka fè ti kanpe paske ou konn wè wè lè Liverpool jwe san yo menm klèb Liverpool jwe yon bèl match men nap retann nap nap retann sa kap vini an paske pou mwen menm m panse m panse Dior ka toujou kenbe kenbe pou l pou pou Salah avèk Mané pou yo ka vini pou yo ka vini nap chanpyon kanmenm
Mwen toujou m panse ke Mané yo ka jwenn yon jwèt ka kouvri Mané but Salah m di li difisil. Map gade Salah ka kouvri.
M pa panse yap ka kouvri pou Mané tou non. Non lèm di kouvri pou Mané pafwa Mané toujou parèt plis defwa l pa reponn nan match yo men Salah pa janm pa reponn non. Salah son lòt mesye wi lèl fèl ap antre nan yon match.

Ya vin nan pase. Se pou sa gade. Si gen pil jwè, sou panse gen pil jwè ka vin remplase Messi, yo tout net ap vin eseye epi yap fèl. Paske pa gen yon jwè kap ka remplase Messi. Nan fen karyè yo yap di, oh oh, epi mpa fè anyen nan karyè m. Mpa fè anyen. Paske gade, bagay Messi a twò wo pou yo, yo pap janm ka jwenn li baz.

Messi pa yon Cristiano yon Ronaldinho parèt. Ou tande ou pap janm jwenn yon jwè tankou Ronaldinho boom Messi parèt. Ou pa janm konnen vre sa Ernst di an men lap di lap fò di. M pa di non but Ernst ou jwenn Ronaldinho, Ronaldinho gen pal men Ronaldinho konn drible li konn fè sa ok but ou pa janm jwenn yon jwè ki fè tout sa Messi fè yo Messi Messi Messi kouvri tout ti bagay yo Messi tcheke tout nèt.

Men sa sa pral sa pral depan de konbyen match Pele konn jwe a de konbyen gòl Pele konn men men wap pale de de gòl Pele de gòl Messi a Ronaldo ap fè la men wi men ok menm jan wap di a ou kwè di Messi bay 100 gòl nan pou 100 gòl pandan ane èske Pele te fèl?
Pele bay Pele konbyen Pele bay 69 79 gòl pandan yon ane nan men sa m di w men men Pele bòt gen yon lòt jwè gen yon lòt jwè ki bay 80 7 gòl pandan yon ane. Messi menm nan, li bay 91 gòl. Non, gen nan rekò, tande, gen nan rekò Messi m panse, yes, gen yon lòt jwè k ap vini k ap ka kraze. Nan tout, tout rekò Messi yo mèt kraze, guess what? Y ap kraze, yo chak ap kraze pa yon diferan jwè. M pa panse yon sèl jwè ap vini l ap kraze tout rekò Messi yo nèt. Non, m pa janm di sa. Men nan foutbòl la, w ap jwenn yon lòt jwè, kap vini kap bay plis gòl ni ke Ronaldo, ni ke Messi. M dakò ak sa.
Ebyen Jason byen di wi wap jwenn yon grenn jwè ki fèl, men ou pap jwenn yon jwè ki kraze tout rekò Messi yo nèt yon sèl kou. Wap jwenn li.
Bon apa jwenn an Messi ki kraze ki tonbe kraze tout rekò tout moun yo, men konsa tou nan foutbòl la wap jwenn yon lòt jwè.
Jason pa fè pou yo di Messi inik. Non monchè, pa gen inik nan boul monchè.

E pa yon bagay la. An serye. M pa prete anyen nan Vinicius non. Vinicius se yon bon ti grenn jwè. But, Vinicius pa meyè, li pa menm meyè jèn jwè nan mond lan pou mwen. So, kòman w fè konpare li a Messi? 18 an. Lè Messi vini, Messi te gentan meyè jèn jwè nan mond lan. Vinicius pa t menm ka pran Yashin twofe. Vinicius pa ka pran pyès twofe y ap bay meyè jèn jwè w ap vin konpare l a Messi. Sa derespè li ye monchè.

Kisa kisa l te fè ak se chanpyon la? Copa America.
Oh Copa America? Uh-huh. Uh-huh. Ou bliye tout, ou bliye tout sa? Non, nèg. M'ap fè yon silans menm boss. Ok ti mesye ann kòmanse avèk rès pwogram nan. N'ap pale de Arsenal. Arsenal k'ap bon k'ap gen yon bon sezon, li te kòmanse sezon an mal. Yo pèdi 3 match nan kòmansman sezon an men aprè sa nèg yo ap kraze, yo sot yo genyen 5 match len dèyè lòt nan Premier League lan. E gen yon ti saka kap bay pwoblèm. M sonje nou te pale de sa deja. Nou te di nou pa kwè Arsenal ka youn nan meyè ekip yo an Angletè. Eske nou chanje ide nou? Paske Arsenal map gade an la, Arsenal sa dife lap voye sèlman. Hmm. Nou mwen ale wè. An. Pou mwen menm Arsenal poko jwe avèk an bon ekip an an bon nan top ekip pou mwen an Angletè. Lap jwe lap jwe byen vwèman vwe. Men pou mwen menm Arsenal pou mwen li pap li ka nan top 5, top 6. Lè l jwe a Manchester, lè l jwe a Manchester United. Ou konsidere Manchester United kòm an gwo ekip? Lè l jwe avèk Manchester United,

Ekip la komanse ben m pare komanse pa schedule ou genyen ou gen dwa gen schedule fasil kounya wap bat men men lè ou vin nan kote a gwo ekip yo gen dwa ap vin ap pèdi kounya Arsenal pou le moman Arsenal gen pi pi easy schedule pou le moman la. So ou pa wè Arsenal ka ap 4 meyè ekip lè sezon an fini? Non m p wè sa paske mwen m wè tout pou mwen menm Tottenham ap pran plas ap pran devan Arsenal.

Ant Arsenal oubyen Tottenham ki ekip ou panse kap 4 yèm nan Premier League lan? M panse map bay Arsenal li paske Arsenal ap bat match li sipoze bat yo men Tottenham gen anpil match li sipoze bat anpil chans jwè yo rate twòp chans devan kan m panse poutèt sa Arsenal ap M panse Manchester United gen yon chans pou tèt Ronaldo sèlman. But apa de sa, si wap pale, si wap gade jan ekip yo jwe, m panse Arsenal ap katriyèm, ap yonn nan kat ekip ki jwe Lig dè Chanpyon lòt ane. Ki sot nan Angletè. Ok, ok. Mèsi, mèsi ti mesye. Nap pase an Espay, tèt chaje an, ki sot marye. Dembele Dembele genlè se sou ti teren an sèlman li pa bay gòl men Dembele pap janm leve nan kabann li ankò Dembele pap janm al nan lòt estad Misye fèk marye la men m konnen yo ta kontra misye ap fini. An janvye si misye vle li ka kòmanse li ka kòmanse pale avèk lòt ekip pou l ka kite Baselòn men Baselòn pa bat pou yo kenbe misye men daprè sa yo fè m konnen dil lan yo genyen ansanm nan pa rive fèt N, Si se te ou menm Barcelone èske ou tap toujou pouse pou gen misye oubyen nan 5 an yo sot yo sot achte misye a nan misye pou yo pa regle anyen ke blese oubyen jwe video game chak swa pa janm al nan antrenman a lè pou ou menm èske ou panse Barcelone sipoze kite misye ale?
Pou mwen menm akoz de Xavi ki vin nan ekip la epi pou chanjman l fè nan ekip la tou de staff mediko a pou mwen menm tap mwen menm Dembele m tap siyen yon kontra 2 zan oubyen 1 an avèk Barcelone pou m wè kòman kòman sa ta prale avan m ta al siyen yon gwo kontra ak Barcelone paske pou mwen Barcelone te gen yon pwoblèm te gen yon pwoblèm nan staff la medikal la avèk staff antrenè a pou mwen menm gen yo pa vrèman pote atansyon avèk jwè yo. Se pa sèlman Dembele, lè w ap gade le ka de Coutinho, gen anpil jwè ki menm Piqué tou, Piqué te vin blese anpil tou. Gen jwè te vin blese anpil nan Barcelone. Mwen m pa konnen, m pa ap di, m pa ap fin blame Dembele sèlman, men m ap blame Barcelone ladan pou mwen menm m ta bay Xavi yon chans. menm yon dezan oubyen ennan m tap siyen a Barcelone avan avan ou. Dezan si ou si ou menm ou tap jwenn Mayens?
Pa bliye Dembele toujou jèn, li ka toujou siyen nan yon lòt dezan a Barcelone pou l wè kòman sa ale epi e pou mwen Barcelone jwè Barcelone yo se de jwè de kalite de ti jwè de kalite ki ki ki moutre w yo gen anpil talan epi yo gen anpil pou yo pou yo pou yo pwouve tou nan mond foutbòl la e pou mwen m wè menm jan avèk menm jan avèk Almay ke ekip li tap li tap devlope a te gen anpil ti jèn ke yo te grandi ansanm pou mwen pou mwen mesye 4 yo fèl nan Baselòn e sèlman. Gerson, jan Ernst di an sa sa fè sans pou yon jwè tankou Dembele Sa siyen yon kontra 3 zan, menm 2 zan, pa li gentan toujou. Kòb Barcelone ap ba li kounye a la, m pa kwè gen yon ekip ki pral ba misye menm mwatye ladan l paske misye pa vrèman pèfòme vre. Si se yo menm Dembele yo t ap rete nan Barcelone, se pa vre?
Ti sak Dembele a gentan plen, Dembele, Barcelone pa gen lajan. Kontra Barcelone tap ba yo, Barcelone pap ba yo ankò. Nan menm ke sa, menm la gon ekip ki pa ba Dembele mwatye nan sa Barcelone tap ba li. Ou pa tande gen yon ekip ki rele Newcastle ki gen mèt ekip li, mèt ekip la e misye ki pi rich nan nan mond foutbòl la. So, m tande Loukaso dèyè Dembele, Dembele, m tande gwo rimè ki di Dembele mèt al nan 2 pratik sèlman. Dembele, apre sa, l ap jwe tout match yo. So, m panse Dembele ap vrèman konsidere ofè sa nan men nèg yo. Men, pou, m pa konnen, pou, se mwen ki Dembele, m ta pote nan Barcelone. Paske, m pa wè, m pa wè ki lòt kote Dembele te ka ale pou l te, pou l te ka, pou l te ka moutre tout jwè, tout moun, tout moun ki te kwè nan li yo, tout fanatik li yo, ke ya, m se yon gran jwè vre, e gen anpil, m ka bay foutbòl la anpil bagay. E m panse Barcelone te achte misye pou l te fè sa, e misye, misye pa t ka fè sa. E m panse si l jwenn yon lòt chans ankò pou l fè sa, m t ap pran chans lan. Men mwen, pou m pou m di w, pou m di w pawòl la jan li a, m pa kwè Dembele ka fè sa. Yeah, M pa kwè yeah, yeah. Dembele ka jwe Paske, bon foutbòl. Pase m m ap gad Dembele k ap jwe mesye, m pa m pa m pa m pa Dembele pa ka waw mwen pou yon moman. mm-mm. Yeah, So m paske, vrèman panse, m, si nan li se foutbòl la si a se nan dèfwa, jwe Bon la lè. Non, nan foutbòl la dèfwa kòb la enpòtan men pafwa pou kite non ou nan listwa dèfwa fò w kapab di ok m te nan Baselòn banm gade pou m wè si m ka paske nan moman sa misye pa blese vrèman misye jis misye pa mete misye jwe Bon, dèfwa, lontan konn wè jwè yo plis, tankou, like pèsonalite yo yo vrèman ki like ba sa enpòtans. Jwè kounye a ou wè plis lajan yo bezwen. Yon jwè tankou Dembele, m panse m t ap di ok, pou sa m te fè nan Dortmund, m pa t al nan antrenman, m te bay vag, m te kite nèg yo pou kont yo, malgre pou jis pou m ka al nan Barcelone, e pou ou rive nan Barcelone pou w pa menm